Bondye beni nou yon lòt fwa mè byeneme mwen salye nou nan non Bondye vivan ki gen tout pouvwa kidonk e jodia ankò Bondye ba nou chans e nou gen opòtinite pou nou parèt ankò men se yon gras Bondye li menm li fè nou. Men nou pa koupe, pye nou pa kase, nou pa sou kabann lopital. Paske gen moun ki sou kabann lopital ki pa ka vire kò yo. Se yon moun e ki vini, ki vire yo, ki chanje rad sou yo. Men si nou pa fè pami yo, ebyen se pa bon nou menm nou pi bon pase yo, men se yon gras Bondye li menm li fè nou. Ebyen, menm jan ke nou konnen n deja, non an se frè nou, se zanmi nou, se Espérance David. Kidonk, nou marye e nou gen pitit e n ap viv Chili, ebyen, n ap viv avèk fanmi nou. Ke Bondye kapab beni nou, ke Bondye kapab gade nou. E yon gwo kout chapo, yon gwo kout remèsiman avèk chak zanmi e ki gade videyo sa a e ki jèm ni e ki like li, sètadi ke depi ou jèm, ebyen ou like li tou. Ebyen kidonk, pataje l, Patajel lè ke lè w fin abòne ansanm avèk frè w Esperance David map mande w patajel e lè w fin patajel avèk yon zanmi w ebyen kite yon kòmantè pouw toujou ankouraje Esperance David pou travay lap fè a ebyen aswè a jodi a menm e nou dakò pou nou pale avèk ou se nan pwovèb chapite 19 N ap li yon sèl grenn vèsè pou ou, se vèsè 17. Pwovèb chapite 19 le vèsè 17 ki di, Lè ou bay pòv lacharite, se Bondye ou prete, se li menm ki va remèt ou sa. Pwovèb chapite 19 le vèsè 17 ki di, Lè ou bay pòv lacharite, se Bondye ou prete, Se li menm ki va remèt ou sa. Ebyen, si m ta prale yon grenn sijè pou m te kapab di ou pandan de twa minit, mwen t ap di ou jodi a menm, kontinye fè byen nenpòt jan sa ye. Kontinye fè byen nenpòt jan sa ye. Mwen konnen ke pandansetan w ap gade videyo a, ou se moun ki sibi anpil, anpil, anpil, anpil, anpil lefètke w ap fè byen. Gen moun ki toujou di, fè byen se frèt. Gen moun ki toujou di, mwen menm, mwen p ap fè byen avèk moun ankò. Mwen konnen kisa ou menm w ap sibi, kisa ou menm ou pran pandansetan w ap fè byen. Ebyen, mwen vin di w, pa janm sispann fè byen. Nenpòt jan sa ye, kontinye fè byen. Si w pa t ko konn sa, m ap di w sa. Fè byen gen yon sekrè ladan l. 1, Piga ou mete nan lespri w oubyen nan tèt ou, avèk moun ou fè byen an se byen ou pral jwenn nan men l tou. Non. Se avèk menm moun ou fè byen an, se li menm ki ka fè konplo pou trayi ou, se li menm ki ka fè konplo pou ta menm detwi lavi ou, avèk menm moun ou fè byen an. Men, pandan se tan gen moun k ap di fè byen se frèt, sa vle di se menm byen li fè a k ap kale l. Ebyen, zanmi m, ki sa Labib di? Labib di ke nan Pwovèb, chapite 19, li di, nan vèsè 17, Lè ou bay pòv la charite, se Bondye ou prete, se li menm ki va remèt ou sa. Ebyen, depi mwen nan nesesite, ou fè byen pou mwen, ou ban mwen. Se vre, mwen ka gen yon engratitid lakay mwen. M s on moun ki engra. M k, m ka, bliye byen ke w fè pou mwen an. Men, m tou prè pou m sonje yon mal yon moun fè m. Kidonk, ebyen lè w fè byen pou yon moun se Bondye ou prete sa. Paske se pa moun ou fè byen an ki pral remèt ou l, men se Bondye ki pral remèt ou Sa an retou, men se pa lòm ki pral ba ou l. Pa janm mete sa nan lespri ou. Pandansetan, w ap fè byen avèk lòm, se se byen ou, se se rekonpans ou pral jwenn nan men lòm. Jamè ogran jamè. Jezi Kris, li te avèk douz disip yo. Li t ap fè byen pou yo. Men ki moun ki te livre Jezi Kris? Se youn nan disip yo. Ebyen, ki moun ki ka vin trayi w? E ki moun tou ki trayi w pandan se t w ap gade m nan? Pandan se t w ap tande sa frè Esperance David ap di w? Ki moun ki trayi w? Se pi bon zanmi w nan? Se moun ou abitye fè byen avè l la? Se moun ki pa t menm gen kote pou l te rete e pou w pran l ou ba l kote pou l rete? Ebyen se li menm ki vin tounen yon kwòk, jan anpil moun toujou di l la. Enben se moun ou abitye fè byen ki vin leve kont ou, ki vin leve dèyè w, ki vin tounen yon pèsekisyon pou ou. Enben, ann gade ki sa Labib di. Se sa k fè mwen di w, nenpòt jan sa ye, kontinye fè byen. Nan Galat chapit 6, levèsè 9,

Sa ou gen pou rekòlte a, se pa nan men lòm w ap jwenn li. Rekonpans ou gen pou w jwenn nan, se pa nan men lòm. Byen w ap fè a pou lòm nan, w ap jwenn dlo nan zye, w ap jwenn tristès, w ap jwenn dekourajman, men mwen menm mwen vin di w konsa, Pa dekouraje. Galak chapite 6, le vèsè 9 a 10, mwen vin di w pa dekouraje. Kontinye fè byen. Nenpòt jan sa ye, kontinye fè byen. Menm lè ou wè moun nan pa t gen anyen, li pa t posede anyen, ou menm ou genyen, lè w ba li, li menm ki vin remèt ou tout, ebyen otè a li menm li di ke, M asepte soufrans yo kòm si yo te dous, men byento yo gen pou yo sispann. M espere ke pandansetan ou menm ou deja abòne avèk chanèl la, ou p ap egrèt Ou pap egret paske ou abone e wap jwenn de bagay kap bon pou ou. Wap jwenn de bagay kap bon pou ou. E mwen kwe sa, Dye li menm lap fe travay li. E li deja fel nan lavim. Wap jwenn de bagay kap bon pou ou, kap ede ou. Paske nou tou pre pou nou pote mo dankourajman pou ou, kap ede ou grandi ou menm m konnen ke dlo ki nan zye w la se yon moun w abitye fè byen ki mete dlo sa. Nan soufrans ke w ye a, se yon moun egzakteman ou te fè byen pou li, se li menm ki mete dlo sa nan je w la, se li menm ki mete w nan soufrans lan. Pa rayi l, pa panse mal, men m vin di w pran kouraj, kontinye fè byen nenpòt jan sa ye. pou m di w se pa nan men lòm w ap jwenn rekonpans lan, men w ap jwenn li nan men Bondye. Paske lè w bay pòv la charite, se Bondye ou prete l, Pwovèb chapite 19, le vèsè 17, se Bondye ou prete l. Ebyen kidonk, zanmi m, fanmi m, an n kontinye fè byen. An n bay san gad dèyè. E la bib di ke sa ou bay avèk men goch men dwat pa sipoze konnenn. Se pa lè ou lonje men bay yon moun ebyen pou al di wi se mwen ki bal sa, se mwen ki bal sa. Gen moun ki konsa. Gen moun ki ta toujou vle pou moun sa ta toujou esklav li. Pandansetan, li fè l kado yon sapat. Pandansetan, li fè l kado yon kiyè manje. Avèk kiyè manje l ap ba li a, li ta vle pou moun sa a esklav li, li ta vle pou moun sa a tchoul li. Men non. Ou menm ki gen Bib nan men w, oubyen ou menm ki moun toutbon, ou menm ki se yon imanis, yon imen, ou pa fèt pou w panse konsa. Ebyen, kidonk, mè byeneme, envite zanmi w, pataje l, Ebyen si ou pran tout tan ou pou ap tande frè ou, zanmi ou Esperance David k ap pote mo dankourajman sa yo pou ou, sa ap ede w anpil, l ap ede w grandi. L ap ede w grandi anpil. Nenpòt jan sa ye, kontinye fè byen. Pa janm sispann fè byen. Kontinye. Menm lè Avèk moun ou fè byen an. Se li menm ki trèt ou. Se li menm ki mete w nan soufrans ke w ye a. Se li menm ki soti pou dekouraje w, mwen vin di w, pran kouraj. Asepte soufrans yo, kòm si yo te dous. Ebyen vèsè 10 la, ki sa li di pou m fini avèk ou? Li di, nan Galat chapite 6 le vèsè 9, 10, ebyen vèsè 10 la ki sa l di? Li di, se sa k fè, toutotan nou jwenn okazyon, ann fè byen. pou tout moun, sitou pou frè ak sè nou yo ki gen menm konfyans ak nou nan Bondye. Wè, toutotan ou jwenn okazyon pou fè byen, fè byen. Mwen vin di ou, toutotan ou jwenn okazyon fè byen, fè byen. Menm lè w ap fè byen an y ap pale w mal, fè byen. Menm lè w ap fè byen an, y ap kritike w, fè byen. Men nan Pwovèb chapit 16, Labib di, Si ou pè sa moun ap di sou ou, ou antrave. Men si ou mete konfyans ou nan Bondye ou pa bezwen pè anyen. Wè pandè yap kritike w la, pandan yap pale w mal la, pa kite byen ke wap fè a, pa dekouraje, toujou fè byen. Nenpòt jan sa ye, kontinye fè byen. E rekonpans lan se Bondye kap ba ou l, lòm pap ba ou l. Rekonpans lòm ap ba ou pandan wap fè byen an, se trèt lap trèt ou, se dlo lap mete nan zye w. Se dòmi lap mal pou mal dòmi avèk mo ke lap di ou, avèk vye pawòl li soti pou l di ou. Men yon sèl bagay ke map di ou, fikse zye ou sou Bondye. Li di ou fè byen avèk menm moun ki gen menm konfyans nan Bondye avèk ou. Dèfwa, ou fè byen pou sèvitè a, se li menm ki soti pou manje.